Lè nou di ankès, li ka lajan ki anndan antrepriz la, lajan ki nan kofrefò antrepriz la, lajan ki nan pitit kès antrepriz la. Li ka tou lajan antrepriz la genyen sou kont bankè li. Lè antrepriz la pran pitit kès li, lajan li gen nan kofrefò, lajan li gen disponib sou kont bank li, sa fè montan ki disponib nan ankès li. Poukisa jeneralman moun gen lajan nan kès? Poukisa moun gen lajan sou fòm likidite? An ekonomi, yo pale de twa motif ki se motif tranzaksyon pou moun ka achte pa egzanp sa w bezwen, motif prekosyon ou pa p depanse tout sa w genyen w ap kite enpe pou demen okawou, yo pale de motif spekilasyon Si jamè genyen okazyon ki prezante pou ka pwofite de yo. Motif tranzaksyon, prekosyon, spekilasyon, se twa motif ki defini an ekonomi pou yo eksplike poukisa ajan ekonomik yo kenbe lajan sou fòm likid. Pou antrepriz yo, n ap pale de 2 motif espesifik. Ki sa yo ye? Se motif tranzaksyon, antrepriz la bezwen lajan pou l fè tranzaksyon, e se pou l reponn a egzijans bankè yo. Lè yon antrepriz ap fonksyone, li gen relasyon avèk bank, bank lan pral fè yon seri de egzijans. Pa egzanp, bank lan pral mande pou antrepriz la gen yon minimòm dan kès. Enben, antrepriz la pou l ka gen relasyon a bank li, pou l ka jwenn prete lè l bezwen, l ap oblije respekte sa bank li mande l pou l fè. Tranzaksyon Exigence des banques se de motif spesifik ki eksplike an jeneral poukisa antrepriz yo kenbe lajan sou fòm likidite. Ki sa k detèmine nivo ankès yon antrepriz? Plizyè bagay. Genyen arbitraj ant kou tranzaksyon avèk kou opòtinite. Antrepriz la ka chwazi pa kenbe lajan lè l bezwen l al prete, men sa mande pou l verifye ki sa l ap pèdi lè l pa kenbe lajan e ki sa sa ap koute l pou l jwenn lajan lè l bezwen. Se pou sa k fè yo pale de arbitraj kou tranzaksyon, kou opòtinite. Disponibilite finansman, Èske kote antrepriz la ye a finansman fasil? Si antrepriz la konnen lè l bezwen lajan l ap fasil pou l jwenn, l ap gen tandans kenbe mwens likidite. Pa kont, si l konnen lè l bezwen lajan l ap difisil pou l jwenn, l ap kenbe plis likidite. Yo pale tou de sektè daktivite. Gen de aktivite ki pèmèt ke antrepriz la itilize plis likidite ke lòt. E, tay antrepriz la, gwosè antrepriz la, volim tranzaksyon antrepriz la ap fè, evidamman, enpak sou likidite. Nivo ankès yon antrepriz ap kenbe varye ak ki aktivite antrepriz la ap fè. N ap dakò ke yon sipèmache p ap bezwen menm volim likidite avèk yon lekòl, oubyen yon lekòl p ap bezwen menm volim likidite avèk yon boutik. Sa vle di, sektè aktivite a li pou bokou nan jan antrepriz la ap fè tranzaksyon, nan volim tranzaksyon antrepriz la ap fè, e sa ap fè enpak sou nivo likidite ke antrepriz la ap bezwen. Bidjè de kès Bidjè de kès se yon eleman enpòtan pou antrepriz yo kontwole likidite yo. Bidjè de kès la, li pèmèt ou kontwole lajan k ap rantre, lajan k ap soti. Evidamman, yon bidjè pa definisyon previzyonèl, sa vle di lè w pale de bidjè de kès, w ap fè previzyon rantre de fon, previzyon sòti de fon. E lè w fè bidjè de kès, li gen 2 enfòmasyon fondamantal ke l ap ba w. Èske w gen sirpli likidite? Lè sa antrepriz la pral panse a ki mwayen genyen pou l mye itilize lajan sa a. Èske w gen mank likidite? Èske w ap gen pwoblèm pou fè fas a depans ou yo? Antrepriz la pral panse a kòman l pral fè jisteman pou l palye a pwoblèm mank la. 2 enfòmasyon fondamantal ke bidjè de kès la bay, Eske antrepriz la pral genyen sipli oubyen eske l pral genyen mank? Sipli a ap karakterize pa w plis, mank lan ap karakterize pa w mwens. Poukisa bidjè kès enpòtan? Pou plizyè rezon. Bidjè kès pèmèt antrepriz la planifye. Antrepriz la pral fikse objektif li an tèm finansye. Ki kote nou vle ale konsènan jan n ap jere finans antrepriz la? Evidaman, lè antrepriz la fin detèmine objektif li, li pral oblije fè chwa paske gen plizyè wout, gen plizyè Jan l ka pase, gen plizyè metòd li ka itilize. Depandamman de objektif li, l ap detèmine ki wout l ap suiv, ki metòd l ap itilize pou l atenn objektif li an tèm finansye. Kisa nou jwenn nan bidjè de kès? N ap jwenn ankesman, lajan k ap rantre, previzyon antre de fon, n ap jwenn dekesman, lajan k ap soti, previzyon soti de fon. Mentnan, lè nou soustrè dekesman nan ankesman, l ap ban nou

Li ka kontra resevwa w, nou te gen kliyan ki te dwe nou, nou ankese, sa vle di kliyan yo peye. Li ka ankesman anpwen, nou te gon anpwen n te mande, yo dakò yo ban nou kòb la. Li ka Apport de capital en numeri, si se yon gwo antrepriz ki emèt aksyon, enben moun achte aksyon, antrepriz la rantre lajan. Li ka enterè e dividand a resevwa, antrepriz la fè plasman, antrepriz la pran patisipasyon nan lòt antrepriz, enben li espere resevwa enterè oubyen li espere resevwa dividand. E li ka nenpòt ki lòt bagay ki pèmèt ke nou espere rantre lajan. Dekesman. Lè nou nan dekesman, nou pral enterese a tout sa k ap fè antrepriz la soti lajan. M ap raple ke nou p ap pale ni de revni, ni de pwodui, ni de benefis, ni de pèt. N ap pale de ankesman, tout sa k fè antrepriz la espere rantre lajan, dekesman, tout sa k fè antrepriz la espere soti lajan. Donk, lè n ap fè bidjè de kès la, lè nou fin gen ankesman an, nou pral gade ki sa ki pral fè nou soti lajan a tèl peryòd. Sa k ap fè antrepriz la soti lajan? Li ka règleman founisè. Nou te dwe founisè nou peye. Peman dè chaj. Nou gen yon seri de chaj fò nou sipòte, nou peye yo. Li ka envestisman, nou deside envesti nan yon bagay kèlkonk, donk lajan soti. Li ka ranbouseman danpwen, nou te dwe, nou peye. Li ka nenpòt ki lòt dekesman previzyonèl. Nenpòt lòt bagay ki fè nou panse ki fè nou kwè ke nou pral depanse lajan, nenpòt previzyon ki di men nan tèl peryòd nou pral dekese lajan, enben si sa konsène peryòd n ap fè bidjè de kès pou li a, n ap enterese a dekesman sa. Finalman nou rann nou kont nan bidjè de kès la, n ap genyen antre, ki se sòm dè rantre previzyonèl, n ap genyen sòti, sòm dè sòti previzyonèl, n ap genyen sòld, ki se diferans ant antre previzyonèl avèk sòti previzyonèl, n ap gen ankès debi. antrepriz la ka, pou peryòd konsène a, te gen yon montan lajan ki te la. Si pa egzanp, n ap fè bidjè de kès pou janvye, fevriye, mas, nou gen dwa gen lajan ki te la an fen desanm. Lajan fen desanm nan, li pral konstitiye an kès debi pou janvye. Donk, lè nou fin fè sòld la, nou pral teni kont de an kès debi. E lè nou pran sòld la, n ajoute l sou ankès debi, li pral ban nou sòld fen. Sa vle di, ak kisa nou rete pou fen peryòd la. E se la a nou pral jwenn 2 enfòmasyon fondamantal yo ki se surplus oubyen mank. Si nou gen yon montan pozitif, sa vle di nou gen lajan. Si nou gen yon montan negatif, sa vle di nou manke lajan.

Lè nou pran 28 min sa a, n ajoute l sou 1400 ke nou te genyen de sòld, paske nan ka sa a nou p ap fè soustraksyon, paske li pozitif. E li pral ban nou 29 mil 400. 29 mil 400 ki fini mwa 2, se li menm ki pral an kès debi mwa 3. E lè nou pran 29 mil 400 an, n al ajoute l nan an kès debi mwa 3,